Non, de la nuit o, de la nuit o, de la noche a, de la noche a. Sa bien do de la noche. Ok, fon bagay pou nou. Pran lang avèk zanmi w lan.
Ou e vre? Ou pa mandan en. Ou pa mandan en non. Ou pa mandan rien la e. Ebyen ba. Pran lang avèk zanmi w lan.
Sim te renmen fanm e tap byen izi m te fèt son bagay sim te renmen fanm m patap menm panse m tap gole right away bon mwen menm m pa renmen fanm se gason m renmen touyem rachem banm gason Non non non wap di touyem rachem banm zozo. non banm gason se pa zozo non paske se pa zozo m viv se a gason m viv m pa viv a gason avèk zozo san zozo m ka viv. Sa zanmi sa vle di la.
Ok. Yeah. So, eske ou son vyèj?
Oui, m vyèj Eli. Ou konn pou ki sa m vin nan live la paske m vyèj, m vle I wanna marry you because m vyèj. Ou ta chache yon fanm ki vyèj, that's me. Here I am. Ou wè m gen piyama sou mwen.

Pou nwan? Ya.
Ok, sa son, kòm ou vyèj, nou pa ka di ou son bouzen, ou son fanm legal, ok.
Ya. Bon, m ap vin California pou nou fè maryaj la. Vini non cheri, vini non, m poko ap tann non, vini non, m vyèj, vyèj Men, like vyèj.
Gade wè, ban m di w, m tou pale w kounye a. Wè, lè m vini, lè m fin marye avè w, si n al nan honeymoon nan,

wait for you. Men tande sou wè sou son vyèj vre kenbe vejinite w tande pase vejinite a koute chè vejinite on fanm se yon gwo bagay li ye wè tout fanm gade wè tout fanm wè tout fanm kap mache konyen gason sesi sela yo pa vo anyen yo pa vo anyen yo se fatra yo gen koko plantasyon paske anpil gason plante zozo nan koko yo deja ou tande m Yo gen koko agrikilti. Pase y ap mache grandi zozo, y ap mache grandi dechay nan koko yo. Se ou menm si w son vyèj, kenbe vejinite w. Ok? Kenbe vejinite w. Sa enpòtan. Vejinite yon fanm vo plis ke lò. Pa kite gason vakabon antre nan koko w, agoch adwat. Ok cheri. Yeah.
Tann lè w marye pou plumen on nèg. Lè m marye li. Hmm. M pa ka di lè m marye. M pa m pa ka pwomèt lè m marye. Cause you know, like m pa konn ki lè m ap marye. So. Men tande sa enpòtan.
Yeah. Se pa sa. Tankou si yon moun vini yon moun vrèman renmen, you know, sa yon lòt bagay. M pa ka di marye, men depi m, m poko jwenn moun vrèman like
fall in love with that I think like ooh nan.
Deserve that. M poko jwenn moun nan.
Men Men- èske w son vrè virgin vre? Pase m pa vle pa pase tèt mwen nan kaka. Èske w Bon. son virgin?
Paske m gen chenèt la.
Non, m jis bezwen konnen paske Non gade fòm konnen Ou konprann mwen M pa vle ap pase tèt mwen nan tenten M ka panse avèk yon vèjen m ap pale la tandiske m ap pale yon gran tou Yon anndan lwen

Pou la vim lan kò.
Woy. Bon, pou sa demwazèl sa pran foto m la li menm? Non, la pa la vè yon moun la di moun nan ma pale. Ok, ok. Nou wè la fè krey? Ou wè la fè foto fò la.
Ok. Bon, nou pa pale, deman, deman e li. Mwen mou vou.
Kisa w di? M renmen w. Ou renmen m? Sa k fè w renmen m?
M renmen w. M renmen w paske w eklere. M renmen w paske w pa timid. M renmen w paske. M eklere? Nan ki sans? Ou eklere sa vle moun ou sou moun you don't give a fuck what people think like you just say whatever you wanna say like you know I like that. Ah ben ok cherie m byen kontan mwen m renmen w pase ou pa gen gran tou.
E pa fwa li gen gran tou pa. Map mande Bondye pou fanm sa Bondye voye pou ou a pou li gen yon virgin.
Yow tonè boulem m tap kontan m tap kontan wi yow m tap kontan wè fanm sa tap mache atè fanm sa patap janm travay nan lavil ou tandem. Kote ou vle w esklav oswa ou kòman ou esklav paske si fanm sa pap travay nan lavil. Non li pap janm travay kòmsi li pa pra li pap bezwen travay poul poul peye bil li pase map map peye bil li pou li.
Nou viv nan yon tan kounye a nou pa bezwen sa. We don't need that. We don't need that. But mwen men,
um, that's what I need, ok? You need what you need, mwen I need what I need. Thank you. We la, we la, nou pa ka marye. Mwen pa bezwen nèg te ede mwen, mwen.

Woy. Bon nou bay sa ka fè pla pla pla konsa la. Hey, bay moun sa pa di jis. Lè moun sa lontre, moun sa, hmm. No. Moun sa, I don't even think she's gonna be able to walk.
E, nou tande mezanmi. E pa vre. Men tande, vèjinite an son bagay ki enpòtan. Vèjinite an son bagay ki enpòtan. Pou fanm. Pou gason l pa malè. Men pou fanm, E pa pou gwo tout fanm.
bagay. E li pa matter pou tout fanm. Valè moun konnen kap voye vijinite yo bay everywhere just because they wanna just ti bagay la. Nou That's tande crazy. Moun Li- sa yo stupid, yo pa konn valè yo. Wè, chak gason konyen ou desann valè ou.

If you date a girl like kijan ap fè konnen konbyen gason fanm sa genyen menm? Konbyen gason Men wap mandel. Li ka baw manti wi. Wap mandel konbyen gason l konnen. Li ka baw manti. Men apre sa ou ka konnen. Ou ka vin konnen nan futur lan. Ou konprann sa m di w lan? Li ka baw manti. Gen fanm ki bay moun manti.
E gen gason, ou menm, Eli ou gen pwoblèm lakay ou. Ou defann gason twòp. Gason se malfrendeng yo ye tou wi. Gason yo se zame yo tou wi.
Men tande, gason yo, yo diferan paske se gason nou ye. Yon gason pa yon jwèt. Yon gason ap toujou ret yon gason. E pa moun ki antre anndan nou, se nou menm k antre anndan moun. Nou konprann sa m di w la? Nou menm k antre anndan nou. E, e nou menm ki gen kle a. Zozo nou se yon kle. Ou menm ou gen pòt la. Koko w se pòt la. Èske w konprann sa m di w la? Sa m di w la, men poutèt sa, si m ap ouvè pòt mwen. Si ap, si ap ouvè pòt la ba w, se tou nòmal pou w respekte. Se tankou lè w antre kay yon moun, ou nan ouvè pòt la ba w, fòk ou chita Ou pa ka chita non fok ou kanpe pou yo baw sit pou ou respekte every rule moun nan gen lakay li. Gen gason yo antre ouvè pot la ba yo, yo antre yo pa respekte. So sa vle di ou vle gason antre anndan koko w pou l respekte anndan koko w.
Epa anndan kokom non, mwen ap pale de pam. Nan pa m nan. N ap pale de pòt la. Pòt.
Mwen menm m tap pale de tabachè fèy krèk fanm wi mwen menm m pa konnen m pa konnen sa w ap di m pap pale de pòt.
Mwen pòt pale mete pòt la Papa nou pa bezwen ap di betiz la nou met pot la selman met pot la pa bezwen met betiz bobot la. Oh oh bon ou bon ou genlè bliye avèk kiyès wap pale pa fè sa pa fè sa pran fòm kòw ou konn avèm wap pa pa fè sa cheri she's confusing me.

Ki moun sa ki bouzen la kap rele la. Nou pral gen lòt kalanbè la. Ilay mele aswè a. Yo yo. Sa gen la. Sa gen la poze poze. M tap di demwazèl nan Virginia.
Virginia se yon fanm enpòtan.
Humm. M tap di demwazèl lan kijan Virginie te yon fanm enpòtan.
Yeah, mwen ap pale yon bèl sijè jodi a la hein.
Yeah, sa w ap di nan sa ou menm kòm yon wa dè wa, kòm yon demi dye.
Yeah, you are right. Ou di yon bagay serye men paske depi moun nan pèdi vijinite l sè ke Li pa gen menm power a. Wi. Yeah. Li pa gen menm power a. Sa pral depan kiyès ki etire vijinite a tou. Wi pale, Paske gen. pale wi.
Tande wi.
Pa, so, so, lè w, lè w di depan de kiyès lan, pale klè. So,
sa ka rive, eh. Mank de konesans oubyen mank de eksperyans sa ka rive yon jèn fi te panse yon nèg renmen l wè sa m di w la paske nou menm tou gason nou nou flannè se vre men pafwa nou bay manti tou nou konn fin fè moun nan kwè ke nou renmen l epi nou fin anlve vijinite l epi n ale so la se pa fòt jèn se pa fòt moun nan kounya kounya sa k pral rive kounya fi a ta sipoze pran tèt li pran tan l avan l kouri al nan lòt relasyon. Konprann? Paske lè w al nan lòt relasyon, w di m pral fè entèl peye sa l te fè a, se tèt ou w ap fè peye l. Paske jan w te di l talè a, nou menm se antre n ap antre, ou menm se resevwa w ap resevwa. Yeah! Sa vle di si gen pou pèdi, se ou k ap pèdi.
Se ou k pèdi valè, w ap pèdi, w al pèdi valè tèt ou.
Yeah, exactement. Sa ka rive yon moun fè yon eksperyans, li te anlve vijinite w, ou konprann, men pran tèt ou, ou pa peda voup voup voup voup, you know. Paske lè w ap voup voup la, nou menm nou pa gen pwoblèm. E jwenn nou jwenn, n ap lage. But, pwoblèm nan se ou l pral gen pwoblèm kounya. E ou k pral gen pwoblèm nan nan fiti w lan. Lè w al eseye gen yon nèg pou w marye. Paske lojikman, men sa gen anpil fi k pa konprann. Menm lè w gade vènè wè nèg la de detay li dezòd li toujou bezwen yon ti fanm ki bon ti fanm ki respekte l yes pale menm lè w ap fè tout preche cheri preche menm lè w ap fè tout detay li lap fè tout vagabondaj li li gen ti madanm ni ki lakay li ki son bon ti fanm ou menm lap galope w paske w gon toupikay. Ou konprann? Sa vle di li ta pi bon pou yon fanm toujou mete sans ou antanke fanm pou di bon, pami tout fanm, mwen menm m ap jere tèt mwen. M pa ba l bay moun pede galope m paske paske pi devan e mwen k pral peye l.
Men ki jan ki jan pral fè peye l la? Esplike nou. Kòman l pral peye l?
Kòman l pral peye l? So gon bagay manman m di m tou esplike m fi gen anndan la yon engrenay, yon sòt de ti grenn k anndan w. So chak fwa ou pran yon peni diferan sa pral depan de efikasite nèg la gen, fòs li gen jan l ap fè sèks avè w, li ka kraze angrenay sa.
Sa vle di anndan fini, anndan dekontwole. Anndan fini.
Yeah. Kounya la a, lè kounya la wè Peda fè eksperyans, Peda ap pran nèg, Peda ap pran nèg pou ou menm, e trip wap trip, wap enjoy live ou, ou poko ap wèl kounya. Paske sitou si fi a gen zanmi kap di a pitit nou pa vin bay piyay nou menm, fòn fè lòbèy. Fòn fè bouzen.
Yeah, fòn fè, yo dil la. Ou konprann? So, Kounya la, ki pwoblèm ki pral vin prezante kounya, lè w gen 21 an, 22 zan, 23 zan, oubyen wap atake nan 30 an, kounya w pral wè ansyen zanmi w, ti zanmi w ki te pran tèt yo, kounya yo kòmanse ap marye, yo gen nèg yo kounya ap fè vi yo. Kounya ou menm, ou pral bezwen fè l tou. Men pandan ke yap fè l la, ou pa konn sa nèg yo jwenn nan yo ki fè nèg yap marye a.
Pale avè yo. Pale avè yo cheri. So. Pale avè yo.
Kounya la, ki pwoblèm ki pral prezante kounya? Fanm nan bèl se vre. Nèg la, ou mèt wè l bèl flannè. L ap fè postè avè w. Paske w bèl, ou byen kanpe. Men l pa pral van avantire l nan yon relasyonnship avè w nan yon kay pandan ke l ap toujou al nan fanm deyò pandan l gen madanm li. Poukisa? Paske ou pa bal satisfaksyon kel bezwen an. Paske imajine w pou nèg la fin fè sèks avè w, li pa santi li ap viv vre. Se li santi lap antre nan yon bagay voup voup, pa gen feeling, pa gen fun. Ou pa konprann? So, pa gen fun. Pale, pale avè, yo.
Pa gen vibe. Yo, bat bravo pou tèt misye. Sa ki ta vin pase kounya, pale. Kounye kisa vin pase kounye la, ou pral chèche konnen kisa, eske se mwen k pa bon, eske se yon pi bèl fanm m pa pi bèl fanm, non pwoblèm nan ou bèl se vre, sa ka rive ou gen yon pakèt lòt bèl kalite lakay ou, men nèg la li menm tou si l t ap mennen yon vi vakabondaj avan, li bezwen madanm li chanje l nan kay la, Pran le ka, imajine w ou fin fè sèks a madanm ou, ou satisfè. W ap antre yon ti kote k sere, ki byen dous. Ou p ap anvi al deyò. Of course not.
Men si w fin fè l menn, e voup voup li yo, ou tou santi w gen yon anvi. Yes, exactly. An reyalite, pou mwen menm, pa gen gason k vakabon vre. Pou mwen menm. Mm-hmm. Nou menm se yon vid nou gen, n ap chèche konble l. Le menm moman l konble, nou ok. Period! E sa m toujou di, le jou m ta renmen yon fanm ki yon vèjèn baz, m pa bezwen tchit menn, m pa bezwen al plumen lòt bouzen.
Yeah! Ou konprann mwen? Mh. Dema ap renmen yon yon fanm ki gen kòmsi koko a pa tèlman gen wòls, wòls yo kòmsi ap kraze, ou konprann mwen, si m ap retire nan nan mi an, m ap anvi al nan lòt bagay menm. Exactement.
Tout gason nèt konsa. Menm lè nèg la pa pale. Menm lè ap fè lòbèy li. L ap kraze brize. Don't worry. Li ok. Ou konprann? Ou ka rele l la banm di w. Ou ka wè nèg la te konn ap fè lòbèy, pede koupe timoun a goch a dwat, pede koupe ti fanm. Lè w rele l ou di m yo ann fè pwogram aswè a, ann al trip non. Li prale. Men w wè lè l vin jwenn moun ki nan sans li, vibe l ap jwenn nan jwenn li. Ou wè lè w rele l, konsa l ap di w, ah baz m fatige la a menn. Ou konnen menn m sot travay la a, bagay sa yo. M pa kwè non. Sak pase l gon ti bagay ki nan kay la ki se ti boubout li genyen an kap bal plèzi l bezwen an. Wi. Ou konprann? Wi.
E ou wè bagay sa w tap pale a? So, li fè ou tolere fi. Menm lè fi a te gen lòt ti defo. Ou wè depi ke ou jwenn vibe wap jwenn nan lè wap fè sèks a madanm ou, fanm ou genyen an, angrena li pa kraze, li pèmèt ou tolere l menm si l te gen lòt ti defo. Menm si l pa ka fè manje. M ta pito renmen anfòm Menm si l pa ka fè manje, n ap fè l ansanm. N ap fè l. S on bèl vibe li ye. N ap fè l ansanm.
On bèl vibe li ye. Yeah. Si m ta jwenn on fanm ki virgin, menm si l pa ka fè manje, m ap marye avè l. Tonnè Yeah. boule m. Yeah.
S on bèl vibe li ye. Ou wè sa m ap di w? S on bèl vibe li ye. Yap So, pran manman nou m. ansanm. Nap fè ti manje nou nan fou a, map fè, map pile epis pou ou, konprann? Map fè lòt bagay ke ou pa konn fè nou ka aprann fèl ansanm. Wi sa se Paske sou ou son version wi. Bon li pa obeze version non. So pou mwen, paske banm di w, vijinite sa w di a, son kado l ye. Son kado l ye. Sa vle di son kado ke tout fi fèt avè l. Gen fi k pèdi vijinite yo m di w sa, se pa fòt yo, se pa volonte yo. Se yon moun yo te renmen ki twonpe yo, ki fè yo kwè ke yo te renmen yo. Men gen fi k chwazi fè l tou, se paske yo wè moun vyèj, yo tande yo vyèj, yo al fè chèche de vijin, de vyèj yo. Epi y ap, y ap wè l pi lwen, pi lwen ke zye yo, pa wè sa k pi lwen ke zye yo. Yeah, paske tout bagay ke ou fè nan ventan, nan trantan, nan karantan ou al peye l men. So, yeah. Men gason jan w te di l la, nou pa pèdi nou menm. Mwen t wè jiskaprezan yon gason mèt ti granmoun l ap l ap kale frechè l, l ap pran pti vaz, l ap chilling. Paske se nou menm ki gen kle a. Yeah, paske bagay la nan ou l ye. E gason nou ye, nou p ap nou p ap janm chanje. Ou wè sa m ap di w? Meyè solisyon an, se ke yon fi sipoze ta pi, pito yon moun di w, pito yon moun di w ap pran pòz ou. Li pi bon lè yon fi ap pran pòz li. Lè m di w pran pòz la, se pa pran pòz ou nan tout mannigèt ou, w ap pran pòz ou s on bon timoun. E pa sa a non. Pran pòz la, sa vle di w ap jere tèt ou, whatever sa moun pale, we don't care about de sa moun di ke ou ap pran, w ap jere tèt ou, ou pa vle bay bagay la, w ap jere l. Pito w fè sa ke w ap pede bay li. Bagay la vin tounen yon likidasyon wap likide. Ariv yon lè, ariv yon lè li pap menm bon pou mache non, menm bon pou pou sèl because ou bay li twòp. Lap pèdi valè. Lap pèdi valè li. Konprann sa map di w? Kounya li pral vin san bagay wap wè gen de nèg ki ka di w a pale tifi sa l di w a. Fransè. Ou konprann? Wi, nou rele koko sa yo koko plantasyon. Exactement.
So, li pa, li pa fin bon menm. So, menm lè ke nap trip, wap pale, wap trip, se vre, but, e reyalite sa wap di a menm. So, li pi bon lè yon fi jere tèt li menm. Mwen menm naturellement, mwen menm, mwen renmen fi ki just konsa menm. Ki jere tèt ou. Mwen menm tou.
Ou pa pran vi a, ou pa pran vi a nan ken kote men.
Ou pa pran vi a nan ken kote men. Lè w lakay ou la gade ou lakay ou fèmen, just ou a madanm ou men nap fonksyone. Ou wè? Yeah men. Mwen te kon demwazèl ki tap pale talè a.
Demwazèl lan rele Stizine Too. Nou pa pale, misye pale de vyèj, nou pa pale de bòbòt vyèj. So nap pale de fi ki respekte tèt yo. Gen yon nèg ki di nap pale de bòbòt vyèj. Nou pa pale de vyèj. Nap pale de fi ki respekte tèt yo whatever sitiyasyon ki prezante. So, kenbe tèt nou. M lè w tande, m lè w tande chawa pete, gon lè lap pete sou ou tou. Yeah! Se serye vre. Yo, gen fanm ki ki ap fè krèy nan moman la, kap fè tren, kap bay nenpòt 10 gason pase sou yo alafwa. Epi epi nan nan 5 an konsa yap bezwen gason fè pitit marye avè yo. Nan Paske koko manman yo. Exactement, yo pral peye l ankò.
Evre.
So men sa, m kontan, m kontan sijè a men. E m swete, m swete, m swete fi yo rele, ase m anvi tande fi yo, konprann sa m di w. Ase m anvi tande fi yo. Se fi yo k ap fè nou jwenn pawòl pou n di, konprann sa m ap di w. Of course. Mwen renmen tande pou Amel. Ou konnen mwen pou fi m chante. So m renmen tande lè medam yo ap pale pandan nan ke pandan ke nap ba yo konsèy tou pou rete toujou pozitif, toujou rete jere tèt nou yon fason pou nou toujou gen valè paske se nou pou bay tèt nou valè pa gen moun kap bay li pou nou.
Konprann?
Yeah man li like. Abal rele yon fanm non man. Américaine.
Yeah take care. Alright.
Ok bann wè ki vèmin ki bezwen m rele yo la. Ki fanm kap rele nan live lan la. Bon pa gen fanm non.